E ke Venezuela sòti, La Russie prete l 10 milya dola plis La Chine gon avans de 20 milya pou l modènize sektè petwolye l la donk kounye a l ka achte, li ka manje. Lè l pral rezoud pwoblèm nan, nèg yo wè pwoblèm nan pa rezoud, dou Maduro pap tonbe e Maduro pral pran pozisyon pi di an. Alò, an n fè yon ti bak pou n eksplike kesyon an pi byen. Etazini oblije deplase pa rapò a sa konsomasyon pou l al achte petwòl la jis nan Gòf Pèsik la. Sa vle di ke nan Azi Minè. Etazini t ap fè yon tantativ pou li pou l detwi Irak, detwi Lasiri, detwi pou l te kapab fè yon pipeline Sòti an Arabi Saoudit, pase fla ameriken an ki t ap met wa atè, s on vas tèritwa twoub e ke li menm l ap dirije, li t ap pran tout petwòl sa a k fon paplay ki sòti jis an Tiki. Donk li t ap fasilite transpò petwòl la pou ke l te gen mwens pwoblèm e ke l domine richès sa a. Men kòm Etazini konnen Lachin pral premyè pwisans mondyal, E Lachin gon defisi denèji. Dou, pou l ka rete nan negosyasyon an, li metrize enèji sa l kenbe. Donk Lachin oblije vin achte enèji nan men l. Avèk lantre Larisi sou lasèn an Siri, vin konplike pwoblèm nan. Pap live sa a paka fèt ankò paske fòl pa santi wi li pap kapab donk la russie rive kenbe assad o pouvwa e kounya ou pa tande pèsonn ap di fò assad ale ankò donk la situation de la syrie kòmanse stab donk etazini ak difikilte men il a fallu de 30 ou 40 ou 100 kilomèt de Venezuela pou pran petwòl la ale o Zetazini. Lè gen konfli a Maduro e gen konpleksite nan Gòf la, donk Etazini kòmanse gen pwoblèm, Etazini oblije al fè sa yo rele yon petwòl frelate. Petwòl frelate l al fè a, kounya se yo antre nan sab Texas, y al chèche anndan sab la pou yo kase sab a wòch e pou yo jwenn eleman pou yo fè petwòl. Vwala ke petwòl sa a pou fèl li vin two chè. Konsomasyon l vin two chè. Donk lè Etazini kraze pri petwòl la, li tou kraze endistri pa l la tou. Dou, pwoblèm nan poze anndan men l. Kounya nan konfli ki vin tonbe ant li menm Larisi, ki vin tonbe an konfli ak Lachin, ki tonbe nan konfli avèk Lend, agrikiltè ameriken yo rive nan yon sitiyasyon, dènyèman yo boule plis ke 100 milya dola de pwodui alimantè, paske yo pa gen kote pou yo vann yo, piske ni Lachin, ni Lend, ni Larisi, yo ogmante non sèlman taks sou yo, men genyen ki pa achte l menm. A cet enstan gen lòt peyi ki jwenn demarche yo tankou Lajantin. Dou pwoblèm nan vin poze pou Etazini, enben li pap rete konsa. Li sòti grif li sou Venezuela. Voye Maduro ale se pèmèt lòt sektè a pran pouvwa a. Bon, ki mele l fè Venezuelyen ap mouri, sa pa deranje l. N ap mouri nou menm, sa deranje yo? Donk pèp Venezuelyen an pap deranje yo ditou. Donk se a cet enstan pou l kapab kenbe petwòl sa a nan men l. Pase li kenbe petwòl Ayiti a deja. Li kenbe petwòl Ayiti a deja. Pase nan yon premye tan Etazini te di Ayiti si l eksplwate petwòl li a, il la ap efondre. Yon teyori vrèman stupid. Lè yo rann yo kont ke Ayisyen kòmanse depase nivo sa a, enben l sòti grif li deyò. E anpil moun panse se manifestasyon voye Jean Claude Duvalier se pat vre. Se paske Jean Claude Duvalier te kòmanse ap fouye pwi avèk Taiwan. E lè Taiwan kòmanse fè foraj la, yo voye l ale. E tout lòt prezidan k pase aprè pè, paske yo pa vle yo voye yo ale. Donk w ap wè pèsonn pa manyen petwòl la. On a des puits de pétrole menm a Karadè hein. Il y a des puits de pétrole a Karadè. Donk gen puits pétrole menm ti Kav. Sa vle di ke e e e e e e e e e map ba nou yon ti enfòmasyon. Pa egzanp nou genyen yon gaz natirèl ki an Ayiti ki vo 147 milya dola. Gaz natirèl. Youn nan meyè se sèl Iran k genyen. Apre Iran se nou. Petwòl nou an evalye a 347 milya dola. Lò Ayiti genyen sa yo wè an surface la, li vo 877 milya dola.

a 98 pousan pur. Nou gen kobalt, nou gen nikèl. Nou gen emwod, nou gen dyaman. Nou gen boksit. Sa vle di ke ou gen yon tèritwa ase rich. Alò, mwa kòman je konsidè nou antan k Ayisyen, m konsidere, ekskize m wi ekspresyon m pral itilize a, m konsidere nou son bann moun e ki chita son richès e ki jis ap kakason. A byen sur. On è tèlman rich, on a tèlman de posiblite, chak ayisyen kòm etènèl li byen dan le tan, pouvè avwa son pwòp Mercedes, menm sil ne travay pa. Sèlman nan lajan leta ta ka retounen on sitwayen ayisyen, sitwayen ayisyen an tap gen posiblite poul achte yon bolid de 180 mil dola ameriken. san ke li pa gen kòb. Pou kapasite ke nou genyen an tèm de richès. Vwala ke nou gen kapasite sa a an tèm de richès e ke nou jis ap twalèt sou li. E pi gwo kapasite nou genyen se notre nature. Pa gen kenn peyi o mond ki gen nati nou genyen. J'étais avec un millionnaire américain une fois. Nou pral Jakmèl. Epi lè n rive Leyogàn, misye di m kanpe machin nan. M kanpe. Epi misye desann. Misye kouri al nan yon jaden. Misye ap gade. Epi misye di m, Mèt Fleman, si m fon konse, si m mande nou konsesyon ann Ayiti, nou ka fè m li? M di, Sa l ye? Misye di, Bon, m ap ba nou de fwa 27 mil 750 kilomèt kare Otegzas. M ap konstwi endistri pou li e m ap konstwi kay pou chak Ayisyen. Sèlman sa y ap garanti lè y ap soti ke yo pap janm tounen Ayiti ankò. E mwen, lè m pran peyi a, m pap eksplwate l. M ap kite l, dizan apre m ap tounen ladan l. Peyi a ap rejenere pou kont li e m ap fè yon touris le jou ou m ouvè l. Map fè 100 milliards dollars par chak semèn. Kisa, poukisa misye di sa? Se paske misye ap gade yon pye, yon pye kokoye ki nan menm, ki nan dèyèl gon pye veritab, e nan menm dèyè a gon pye mango, nan menm dèyè, nan menm bay la gon pye zavoka, epi tout donnen. Misye di sa n'existe nulle part au monde. Moi j'ai passé beaucoup de pays, j'ai jamais vu ça. Lè pandan misye di sa, se lè a l'atire attention nou. Donk, ou gon yon richesse aussi belle et que menm rive ou paka rive exploiter l. Et vous banalisez tout ce qui est haïtien. Nou rejete tout ce qui est haïtien. Se pa fòt nou, se pa fòt nou, se education n ki fè sa. Men m swete ke nan pwochen tan yo, par l'éducation, on résout le problème. Lè nou rive ayisyanize edikasyon an, pa ayisyanize l nan sans pa bon an non, paske lè w di yon bagay ayisyanize, se paske l te bon w ap fè l pa bon. Wi. Paske nou ayisyanize inivèsite. Nou ayisyanize lè ministè, nou ayisyanize la polis, nou ayisyanize sa vle di wi se sa wi. Pa ta ayisyanize. Non se ayisyanize. Regad linivèsite ke vous avez. Va regade linivèsite nan lè zot peyi. Si yo ta bay ayiti sanksyon pou ayisyanize lè choz nou pa tap gen kob pou peye non. Konprann? Menm lè chaussure e lè e lè e lè costume pou les haïtianiser wi. Mwen eseye di ke se le problème se pose. Men kounye a se haïtianiser nan bon sans. Sa vle di ke pèmèt ke Ayisyen an gon bon edikasyon sou reyalite l, konprann reyalite l, travay a reyalite l pou l sòti kote li ye a. Paske san ledikasyon nou pa ka al ankenn kote. Nap pale de koripsyon, la koripsyon est endemique en Haïti. Nou paka fè anyen avèl ke par l'éducation. Pase koripsyon an li se Ayisyen menm. Pase koripsyon an se pa lè moun nan rive nan leta lap fèl. Lap fèl depi nan kwizin lakay li. Depi andan lakay li. Edikasyon l transmèt pitit li. Se li ki koripsyon an. Ou mèt chanje 500 Ayisyen pa jou, yap toujou kowonpi. Pase yo edike kowonpi. Tout otan ke n rete nan klivaj sa a, vous etes bon a etre kolonize. Tout otan ou rete, koman se fè til ke an Repiblik Dominikèn, se lajistis ki denonse koriptè epi arete yo wi. Non reyinyon konsèy dè minis dènyeman la a, Nan reyinyon konsèy de minis an Risi, minis ekonomi an, misye ap pran 10 zan prizon, e pou 20 mil dola wi, yo vin arete l nan konsèy de minis, pwokirè a antre l arete l nan konsèy de minis, Poutine kanpe konsèy la pou l mande pwokirè a kisa l te gen. Pwokirè a di e misye fin arete. Li di poukisa? Li di men, men, men. Li di ala men. Pa gen tolerans. Zewo yon zewo. Men koman ou rete nan peyi epi gon prezidan ki leve yon bon maten, li pran tout bidjè peyi an epi li fè yon bagay yo rele karavan. Ce pays est trop facile. Pa janm gen anyen nan bidjè ak rele karavan non. Yes doc. Se yon non vantile. Donk sa vle di ke nou gen pwoblèm. E si nou gen pwoblèm, kwaye mwa si vou voule, n ap toujou nan pozisyon pou n gen vòt sa a anvè peyi ki zanmi nou. N ap toujou e, kwaye mwa si vou voule, titèl la pa pou dizan non. Repiblik Dominikèn okipe nou deja ekonomikman. Repiblik Dominikèn okipe nou sanitèman. Repiblik Dominikèn okipe nou alimantèman. Dènyeman la a, m rive yon kote m wè yon 150 kawo tè. M te vle pran 25 kawo tè pou m fè yon jaden piman, epi agwonòm nan di m non w pap ka fè l non mèt Freron. Li di sa k pase, m di Dominiken ap vin tiye l wi. Sa vle di pou le moman aktyèl, ou pa ka plante yon jaden nan pwodui Dominiken yo ap vann Ayiti a ki ta 100 ekta non. Yo vin tiyel kareman wi. E tout moun konnen yap fèl wi. E pèsonn pa di anyen non. Donk vous êtes deja sou tutèl wi. Sa vle di tutèl la se fizik, ekonomikman l gentan la, moralman l gentan la. Se fizikman l poko la wi. Donk sa vle di ke fò nou fè plis efò pou nou wè kòman nap sòti.